Eske depite Ronald Etienne te gen sekirite ak li? Men presizyon ke Dedor Cély se chofè pèsonèl depite Ronald Etienne ki viktim seryezman nan atak sa a yè swa sou Bicentenaire lan e depite la li eflire avèk yon katouch nan tèt. Donk eta sante ke Dedor Cély chofè l lan pa bon ditou ditou. Nou pa konn konbyen moun ki te nan machin nan, eske li te gen ajan sekirite? Rete branche radyo a pou n chèche plis enfòmasyon pou ou zanmi oditè. E premye enfòmasyon nou genyen Bob se konsènan moun ki te nan machin avèk depite a. Depite a te nan yon Toyota Land Cruiser 4 pòt sa yo rele zo reken an te genyen 6 moun nan machin nan 3 ajan sekirite, pami yo yon polisye ak 2 lòt moun. Donk, se sèlman chofè a nou aprann ki blese e ki nan yon sitiyasyon grav, nan yon eta kritik. Nou pa rive fè kontak ak pwòch depite a pou nou konnen kòman li leve maten an, puiske n konnen li menm avèk chofè l lan te transpòte an ijans nan yon lopital nan kapital la. Wi, gen yon ti kou.
Protocol lan nèg ou bezwen. Ou bezwen li. Bon mwen m te neglije li kounya m vin wè enpotans li. Gras a ponpon. Ah bon e pa gras a ponpon e kob e kob mwen map peye. E bon kado ponpon yo peye ponpon pou l vin fè kou a pa vin gras a ponpon. Ponpon pa vin chita lakay mwen vin fè kou pou mwen pou granmesi. Mwen on lekol m peye epi yo peye ponpon pou l vin fon kou. Paka nan gras a ponpon yo pa yon ponpon y ap yon lot. Donk ou wè pa egzanp nan maten. M te konn pot sa a sa a. A pwotokòl la yo di yo pa pote l nan maten. Ou wè m tou foure l andan. M ap tann si nannuit bare m, m a mete l. Epi gen gwo chabrak k ap fè. Ou wè yo pa t konn. Donk, menm pwotokòl la tou aprann ou gen plas pou ofisyèl andan yon machin. Sa vin montre m depite a pa respekte plas ofisyèl la. Si l te respekte plas ofisyèl la, li t ap echape. Se pa li ki tap pran bal la ansanm a chofè a. On fwa se li a chofè a ki pran bal, li devan li chita. Li chita devan. Machin li boule, li chita devan. Men li pa konnen ke lè se ofisyèl ou ye, ou gon plas pou okipe, ou gon syèj espesyal andan machin nan. Pwotokòl la aprann nou sa. Pwotokòl la aprann nou sa. Ou gen dwa gen kòb ou pa vle al kote m ale a lè wikenn. Ou rele, ou rele ponpon nan telefòn lakay ou oubyen nenpòt lòt. Vin fon bay pou ou bay nèg la yon kabinay ki fè nan men sa wap devan yo nan ren. Pran yon kòb konsiltan nou pa peye yo. E ti kouzen nou pran badj yo ap fè chèk sòti sou non yo. Detanzantan n lage yon grapday nan men yo. Bay nèg la yon grapday. Epi, menm nan telefòn li fon bay pou ou. Vre, ofisyèl la gen yon plas espesyal nan tou lè peyi di mond. Men nèg isi, pou l fè wè machin nan e pou li, e devan ou chita. Donk. Si tout moun sa yo te nan machin nan e yo te tande chofè a depite a k pran bal, ebyen si depite a ta al kale kò l devan devan pa plas ofisyèl la y a pran nou sa. Ou te konn sa? Bon, nou apèn tande w la men m panse ke Chak sa m konnen m ap pataje avè w paske w se yon ti jèn k ap vini m ba w bon bourad.
M panse sa yo se minimòm pou moun ki ap fè metye nou ladan l lan. Bon, pandan w ap di sa la dènyèman nan seyans m wè k t ap fèt nan chanm depite a m ap gade yon seri de konfrè ki avèk ti mayo yo sou yo donk se te kameramann yo ye bon m pa kwè non se konsa yo te aprann nou m pa panse se konsa yo aprann nou pou nou ale nan yon evenman tankou yon seyans nan palman an gon jan pou nou ye jan jan pawòl la di a gon jan pou ye N ap retounen nan sitiyasyon vyolans lan Bob se piske akote de akote tout moun nou tande k ap plenyen pou sitiyasyon sa genyen legliz yo ki afekte pa sitiyasyon sa nou te aprann semèn ki sot pase a legliz Bòlòs la li te anonse l ap fèmen pòt li antretan nou aprann gen plizyè lòt legliz nan zòn katriyèm A vye bòlòs sa ki deja fèmen pòt yo e Sal di Wayòm Jewova ki nan zòn nan ap pare l pou deplase. Gen yon lekòl mè nan zòn Katriyèm Avni an ki pa ko di paran yo si l ap relouvri nan menm zòn nan. Gen posiblite tou pou yo deplase lekòl sa a. Alò, nan sitiyasyon sa a, kòman pastè yo ki gen legliz nan zòn Avni Bòlòs jiska Matisan Yo konprann sitiyasyon sa a ki sa yo menm antre yo y ap anvizaje pou pote yon repons fas a sitiyasyon sa a. Nou gen avèk nou an liy pastè Franck Jean François legliz Tabènakl Louranj konsènan yon inisyativ pou ta reyini tout pastè yo e fikse pozisyon yo pa rapò a sitiyasyon sa a. Pastè Franck Jean François bonjou. Bonjour Pierre Renel mwen salye panel la e m salye Bob se e mwen salye osi e e alò e tout moun ki kanpe nan e Caraïbes FM e kap enfòme popilasyon an. ki ap ede nou nan sans sa a. Donk antanke pastè nou preyokipe pa sitiyasyon sa a ki menase legliz nou yo kote nou nan difikilte pou nou rasanble opwen ke dènyèman genyen yon legliz ki anonse ofisyèlman l ap fèmen pòt li nan entèval la nou aprann gen plizyè lòt legliz nan zòn katriyèm aveni Bòlòs lan ki fèmen pòt yo ou menm ou plis nan matisan zòn sent Bènadèt èske se menm sitiyasyon Pou sektè paw la pastè? Bon se pa preske la menm sitiyasyon e paske nou nou vreman afekte tou paske nou gen fidèl de patou nou gen fidèl preske tout kote donk yo konn pa ka rantre vin jwenn nou a legliz paske gen ki te marye ki kite zòn nan kal lòt kote donk yo gen pwoblèm pou yo travèse pòtay donk nou gen plizyè manb ki gen difikilte ki pa ka reyini e ki pa ka vin asanble yo chache lòt kote yo al priye. Paske sitiyasyon an difisil, dan se ka ou oblije di yo rete lan zòn ki pi pre yo, epi an lapriyè pou yo evite pwoblèm rive o sen de travèsman, paske lè y ap travèse li bay pwoblèm.
E nou konnen wòl legliz nan yon kominote, pastè nou estime ke n te pran tan 1 pou n te pozisyone nou pa rapò a sa k ap pase nan zòn kote nou genyen legliz nou an men fas a sitiyasyon sa ki sa nou antann fè ki sa nou pral fè piske fò legliz Bondye a li kontinye fonksyone fò fidèl yo kontinye vini vin priye Donk, ki sa n anvizaje, ki sa n ap mande, ki sa n panse k ka fèt? Bon, je crois qu'il est écrit quelque part, Quand le fondement est renversé, le juste que ferait-il? Alors, sur ce, m panse ke pastè yo, yo gen pou misyon pou yo rejwenn yo, pou yo regwoupe yo, non sèlman pou yo lapriyè, Men pou yo fè des rencontres e pi rantre nan pwoblèm nan menm. E ke pou nou, paske te gen yon yon gran toune d'evanjelizasyon ki te reyalize pa Pastè Raymond e ki ankò nan menm moman yo, se nan menm andwa yo, ki te fè yon gran toune ki te rantre gran ravin, ki te pase e yo te vrèman byen akeyi li, e ki te desann nan Katriyèm Avni, epi ki pa t ka desann pli ba, yo te travèse ankò al tèmine pakou w lan nan Fontamara 43, paske yo pa t gen posiblite pou yo travèse rive zòn Vilaj de Dye. Donk m panse ke menm jan Gravil te byen resevwa yo e yo te anonse Ti Bwa e Ti Bwa te byen resevwa yo, m panse ke gen yon pwoblèm. Gen yon pwoblèm, petèt nou ki la poko konnen l, men li t ap trè nesesè pou n te ka chita avèk mesye yo, pastè yo, lè notab, paske gen de zansyen, ou gen pastè Mak ki nan senkyèm avni sou anwo, pastè Mak se yon ansyen, Mak Fis. Se yon ansyen ke je konnen lontan. M gen yon ansyen osi se Evèk Frankel Jean François ki se yon ansyen de la Montagne de Sion. Sa fè lontan depi l ap monte. Papa m te nan Sion depi a 25 an. Donk misye pral gen 72 an. Donk se yon moun tout moun nan twazyèm sikonskripsyon an konnen. Donk lè w di, depi w di Pastè Frankel cheve tèt blanch, tout moun konn kilès mesye sa ye. Donk mwen menm depi lè m piti, depi a dezan, m ap monte Mata de Siyon. Jiskaprezan, m toujou al priye nan mòn nan. Donk, m panse ke gen yon bèl montay kote ki gen anpil kretyen k ap priye. Yè, te gen plizyè manm legliz mwen ki soti nan Siyon ki vin legliz, paske se fidèl nou. Donk, gen plizyè moun ki rete nan zòn nan. M te gen reyinyon avèk yo de priyè, yo pa rete, yo kouri ale pou si ta gen kèk ti pwoblèm pou yo pa viktim. Men, m panse ke. E gen kèk bagay legliz kapab rantre ladann epi chita lapriyè avèk yo epi konnen reyèlman vre rezon pwoblèm nan. Paske nan gon pòs ki tou prè gran ravin men yo pa yo pa annwi pòs la. Gen yon refleksyon kanmenm, yo pa annwi pòs la. Men tande pastè, di nou, n'ap pale de legliz. M'pral mande w ki kontribisyon legliz nan sa k'ap pase la jodi an Paske apse a pete nan figi nou tout. Nou tout koupab, byenke pami koupab yo, genyen ki responsab devan kafou nou ye la a. Legliz ki gen yon misyon dasistans, legliz ki pou ouvri pòt li bay sa yo ki aflije, dekouraje, pa kapab, lekòl legliz yo ki ta dwe asiste demini nan katye popilè yo, Souvan se lekòl sa yo k pi chè, k fè gradyasyon an pi chè. Lekòl legliz yo, souvan se pastè yo ki vin nan sal de klas k ap site non timoun ki pa peye pou fè yo tounen. E pi fò timoun sa yo nan katye popilè. Di nou, ki responsablite legliz menm nan sitiyasyon sa a? Bon, m panse ke responsablite legliz la se, tankou jan w di l la, se ankadre jèn sa yo. Donk pwoblèm ki genyen pafwa, se pa tout lidè ki gen yon kèk sèvitè. Paske nou gen plis mèsenè ke n gen de sèvitè. Byen di!
Donk m panse ke a se nivo, donk w ap toujou jwenn gen sèten lidè, e yon lidè ki ta sipoze aji nan fason ke ou pale a Bob, m panse ke li lap yon bèt nwa. E ki fè m di w sa pastè, m gen yon egzanp vivan devan m. Manman ti demwazèl sa te ka vin la vin temwaye sa. M rankontre youn nan zòn katye nap rele katye de nondwa. Madanm nan vin la 2 ran dlo nan zye l, Pitit fi l pral nan egzamen. Demwazèl la te vin la PRR ou sonje sa. Pral nan egzamen filo nan yon lekòl legliz Mak Jowèl. Yon lekòl yon pastè ap dirije. Pastè an pa bay ti dam nan fich, ti demwazèl la fich la pou l al konpoze. Depi nan matisan ti dam nan kòmanse kriye jouk li rive la. Epi gen yon bon samariten mwen m gentan fè premye pa a, m fè yon foure men nan pòch avan m resevwa l. Epi gon lòt samariten ki di yap pote e kounye a y akonpaye l nan inivèsite l. Mwen mande kòman pastè sa a santi l. On jèn demwazèl konsa, poutèt manman l di w pran pasyans pou li, kenbe rezilta a, l ap vin peye w men kite l konpoze pou li. Pastè a premye moun li pouse do mete deyò nan lekòl la pou pa al nan egzamen filo a se te elèv sa a. Men, ti demwazèl sa ka vin medsen demen, li ka vin enjenyè demen, li ka vin premyè dam demen. Men, e lè pastè a anvi, li rive au soir de sa vie, epi li bezwen yon piki, li bezwen yon doktè k pou poze yon sonn sou li, m ta konprann kòman l santi l lè l wè demwazèl sa k pral poze l sou li. Se la m ap kesyone legliz ki ta dwe jwe yon wòl akonpayman, paske la nou, fò nou salye yon nèg tankou pastè Fòj.

Gen timoun ki deja nan aktivite gang. Gen timoun nan Site Solèy ladan yo ki gen 13, 14 an ki te nan gang. Li pran yo sou wout Taba lan. Pastè Fòj di l pa dakò timoun avèk twal sal ap siye machin sou wout Taba lan. Men gen moun ki amize yo, fè yo siye pou yo pa menm peye yo menm. Li pran yo, li voye yo lekòl, li mete yo nan sipò. Gade timoun sa yo k ap bay yon defile karate la a. Yon bagay estrawòdinè. Donk, ou wè konbyen zam Pastè Fòj retire an sikilasyon.